Polisye te lage pye yo, enben se sèlman brigadye yo ki te rete, t ap fè echanj kout bal, enben malerezman brigadye yo menm, yo pase de lavi a trepa anba bal bandi Viv Ansanm nan Seguin. Donk, pou moman n ap pale a la, sitiyasyon an toujou rete trè konplike. Se vre ke lapolis rive pote ranfò onivo de Seguin, donk mesye yo fin fè atak la, yo fin touye moun, yo fin boule machin, boule komisarya, Enben, yo retounen nan baz yo. Donk, asireman ou gen dwa tande yo reyaparèt nan yon semèn, nan de semèn ankò lè yo wè tout bagay fin frèt. Piske, enben, se yon Leta konsa ke n genyen. A chak fwa ke bandi yo atake yon kote, enben, yo kouri ale pou yo di w yo pote ranfò. Apre yon semèn, de semèn, yo kite espas la. Epi sa w tande a, bandi yo retounen, yo, yo, non sèlman yo kra, yo fin kraze kote yo te atake a, yo atake yon lòt lokalite. E se konsa ke, enben, Kenskòf fin pèdi nèt. Donk non sèlman yo atake, enben e yo te atake Kenskòf, yo pran Fursi, yo pran Mòn Kajak, yo pran yon pakèt lòt kote, enben kounye a la yo rive atake Segen. Donk se pou moutre ke detanzantan mesye yo ap mache, detanzantan mesye yo ap fè ansòt ke pou yo rive, enben e pi lwen ke posib. Donk aktyèlman n ap pale a la, Segen li twouve li nan sidès peyi a, ok, li twouve li nan sidès peyi a, donk e. E e e e e se gen tou l twouve li nan komin Marigo. Donk sa a ki pral vin fè ke enben e moun Jakmèl dwe kòmanse ranje kabann yo puiske enben sitiyasyon an prèske rive sou yo. Donk e si se gen l twouve li nan komin Marigo e Marigo twouve li nan e sidès peyi a, e li pa lwen ansanm avèk e vil Jakmèl, donk sa a moutre w nan ki nivo ke anben alèt la dwe anben trè wo pou moun Jakmèl, paske depi mesye yo la kontinye pwogresis san ke leta pa fè anyen, m garanti w ke non sèlman mesye yo ap fin pran Segen, anben y ap fin pran kontwòl tout Marigo, donk y ap rive Peredo, y ap kontinye pwogrese jiskaske anben yo pran kontwòl Pyedènal, yo pran kontwòl wout la, piske n konnen Pyedènal gen fwontyè. Alò, gen Ansapit ki gen, Ayiti gen fwontyè ansanm avèk La Repiblik Dominikèn o nivo de Ansapit avèk Pedènal. Donk, si mesye yo rive pran kontwòl Ansapit, donk, mesye yo rive pran kontwòl fwontyè la. Donk, kounye a, tout sa k pral soti sou fwontyè a pou rive rantre o nivo de Jakmèl oubyen sou teritwa ayisyen nan, Donk li viv ansanm ba l oblije gen kontwòl li menm jan ou wè tout sa k ap pase o nivo de malpas la kèlkeswa sa ki soti nan dwàn malpas la depi l ap pase sou wout la enben gon lajan pou bay e lanmò san jou gon lajan pou bay bandi yo e dèfwa menm bandi sa yo tou konn voye dèyè machandiz an repiblik dominikèn ki pou vin jwenn yo donk sa vin fè ke sitiyasyon li menm li pral parèt pi konplike toujou. Si tout fwa ke, enben otorite yo pa pran mezi kil fo, mezi drastik kil fo pou kapab anpeche mesye yo kontinye pwogrese. Vladimir pa rezon nan tout deklarasyon li toujou ap fè, li toujou di ke li repran kontwòl Kenskòf, li tou, li repran yon seri de zòn, enben sa moutre ke, enben jiska prezan Vladimir pa rezon poko gen kontwòl sitiyasyon an. Bandi ap masakre moun nan ba Latibonit, nan nan nan nan nan nan nan nan nan vèrèt enben men bandi ankò vini ap masakre moun o nivo de enben e kenskòf oubyen pou n pa di sidès peyi a nan segen donk sitiyasyon vin pi kritik pandan ke deja li menm li di ke enben l ap rekipere teritwa anba lavil men gon seri de lòt zòn tou ke enben bandi yo kontinye enben ap kreye laterè kontinye ap mete enben popilasyon an nan latwoublay. Donk aktyèlman n ap pale a la Segen sou alèt wouj, Segen prèske tounen yon teritwa pèdi si tout fwa ke otorite yo pa fè ansòt ke enben yo repran kontwòl sitiyasyon an e fè ansòt ke enben bandi yo pa janm gen dwa tounen onivo de Segen ankò e dayè genyen 2 blende ki t al jwenn Jakmèl Men, malerezman, jan konjonkti wout la ye a, ben blende sa yo pap ka monte pou yo rive Segen. Ok? Piske pa gen wout, wout yo difisil, se moto sèlman ki kapab rive anlè sa avèk fasilite. Donk, ou konprann, ben nan ki nivo vilnerabilite zòn sa a ye. E, te gen yon santèn polisye ke DG a te jere Jakmèl. Donk, se yo menm ou kapab plizoumwen wè ki deplwaye, men se vrèman avèk fèb mwayen paske enben polisye sa yo ki ale Jakmèl la yo fenk soti donk yo poko ka vrèman afwonte gwo batay sa yo donk se vre se peu a peu pou yo fè eksperyans men batay sa yo ou pa ka voye yo konsa o mwen kanmenm fò ta voye yo nan blende oubyen voye yo yon fason petèt pou yo kapab batay donk lè w al voye yo fas avèk viv ansanm ki kriyèl konsa nan yon seri de tèt mòn kote ke nèg la pa vrèman gen twòp rekou si tout fwa ke li ta li ta an danje. Donk ou pa ka voye l konsa. Donk mesye sa yo o nivo de Jakmèl, donk fòk ta gen mwayen o mwen kamikaz la ki rive pou ta kapab anpeche ke mesye yo menm yo kontinye pwogrese o nivo de Jakmèl. Donk aktyèlman n ap pale a la, ou menm ki aletranje k ap swiv nou, enben kontinye mobilize sou rezo sosyal ou byen kontinye bay otorite yo chalè pou anpeche ke nou al pèdi Jakmèl, puiske Jakmèl se yon vil touristik, se yon vil ki, se yon vil ki gen anpil istwa, donk nou pa ka kite Viv Ansanm al tabli baz li o nivo de Jakmèl, dayè yo gentan atake deja, donk se nou menm ki pou anpeche ke mesye yo menm yo rive rantre o nivo de, enben, e vil Jakmèl zanmi entènot. Lòt enfòmasyon ke nou pote, enben, e aktyèlman n ap pale a la a, e mache ayisyen an enben li sanse kontamine e poukisa m di kontamine enben genyen yon bato diri ki te rive nan APN enben bato diri sa ki te rive nan APN lan E malerezman diri a vini li pa bon. Diri a pouri, diri a gate, diri a santi on ne peut plus. Enben, lè li akochte o nivo de dwàn nan, enben ekip debakman an oubyen ekip ki la ki pou sipèvize bato a, enben yo te alète DG ladwàn nan e ke bato sa li pote yon diri ki gate, ki pouri, ki santi, donk li pa dwe dedwane vini sou mache a pou l pa al enben koze pwoblèm avèk sante popilasyon an. Enben se sa ekip k ap sipèvize bato a nan ladwann fè konnen, e fè direktè a konnen. Enben malerezman zanmi entènot, malgre ekip Anndan ladwann nan te alète deja ke bato sa li pa ka akochte pou enben diri a vini sou mache a, enben DG a kanmenm enben bay otorizasyon l pou enben bato sa kapab enben debake tout diri yo. Tout diri santi nou tande m di a, diri santi, diri, dayè map gade diri yo menm, se, se, se tèt chaje, vrèman, vrèman tèt chaje. Enben, aktyèlman nap pale a la, diri a gentan kite APN, li twouve li nan yon sal anndan Chodeco sa. Donk sa vle di, Kwè dosye sa frèt la ou pral etone pa etone w si w wè Chodeco sa li menm li lage l diri a pri piyaj talè w pral tande gen diri ap vann 20 goud 25 goud paske enben diri a se yon diri kontamine li pa bon yo pral vin lage l sou mache a donk m sonje te gen yon moun ki te di tout sa k pa bon aletranje se Ayiti ke yo voye l se kounye a m vin rann kont vrèman e malerezman nou pa janm gen otorite a la wotè Ki pou kapab pwoteje popilasyon. Dayè yo menm yo pa pral manje bagay sa yo. E pa yo k ap manje l. Se ou menm nan mas la la a ki pra, ki ap soufri nan Site Solèy, k ap soufri nan, nan Gran Ravin, nan vilaj. E ou menm ti malere, malerèz ki abite nan Kwadèboukè k pa gen rele, k pa gen reponn. Moun nan Latibonit ki lage nan yon seri de kan deplase. Se yo menm diri sa a pral jwenn. Enben, se nou menm tou, se nou menm ki pral konsome l, se fyèl nou k ap pete. Paske yo menm yo p ap manje l. Nèg sa yo se se se nan gwo otèl nan Petyonvil y ap manje. Se ti pizza, se ti lazayn nèg sa yo manje. Hein? Donk, se krèp sale nèg sa yo manje. Hein? Se poul boure, se se se kòdenn, se kabrit griye. Se sa nèg sa yo manje nan yon seri de otèl. Donk, bagay sa p ap janm enterese yo vre. Enben, nan jou k ap vini yo la a, si tout fwa vrèman pa gen yon mezi ki pran, pou bloke enben diri sa pou l pa rive sou mache ayisyen an enben m garanti w enben sitiyasyon pral konplike puiske enben anpil ayisyen pral manje diri sa e ou pral tande ki kantite maladi ki pral gaye puiske diri a li kontamine li pouri li santi donk pyès moun pa dwe itilize l sou mache ayisyen an donk li diri sa gentan soti kite ladwann li twouve li nan chodekosa e. Nan yon tan ki pa twò long, asireman yo pral lage l sou mache a paske antreprenè sa yo, nèg sa yo k toujou di ke y ap enpòte diri, yo pa janm vle pèdi. Y al achte tenten aletranje.